Hello bonjour bonsoir family eske tout bagay ok ebyen wi m espere tout bagay anfom ayisyen ki enpe partou atrèvè le mond sila yo ki an ayiti e sila yo ki a letranje mèsi poutèt nou konekte sou paj facebook via rl prod epi sou paj youtube lan ki se obsesyon production mèsi anpil paske sa pral susite anpil komantè men atansyon si wap gade pou la premyè fwa sou paj youtube lan ebyen fòk ou abone epi

E ant nou menm avèk RL prod sou Facebook epi Obsession Production genyen sa n ta kapab rele yon maryaj, yon sòt de fizyonman paske nou estime ke moun k ap bay enfòmasyon yo se moun ki trè pwofesyonèl. Mèsi anpil! Alò, anpil kout bal kontinye chante jounen jedi a nan peyi Dayiti patikilyèman nan Pòtoprens. Alò, jodi a la nou ta kapab di ke. Bagay la pat bon ditou nan zòn katriyèm avni. Byen bonè, anpil kout bal t ap chante paske mesye nan gran ravin yo, mesye sa yo anpil moun rele yo les seigneurs de guerre, bon mesye sa yo te deside pou pote boure pou al lave pilat paske nèg yo estime ke e madi a yo fè twòp gwo pèt, yo pèdi yon alye ki se krapo. epi yo pèdi divès lòt sòlda ankò nan nèg vilaj yo ki te vin batay. Donk, mesye yo te deside bay yon replik de trè to. Alò, euh, byen bonè, mesye yo pwente nan yon pati nan Katriyèm Avni. E si yo pran Katriyèm Avni, sa te kapab bay yo dwa tou pou yo gen aksè ak anpil lòt kote, e menm Senkyèm Avni, poukwa pa? Paske... Lè w rive la, depi w nan zòn sa a, li kapab bay aksè ak tout lòt pwen yo, sa vle di premye, dezyèm, twazyèm, jiska senkyèm. Men si w pa jwenn replik, antouka. Men si w jwenn replik, ou oblije fè bak. E w ta kapab menm rive nan Site Plis, Site Letènèl, Pòtay Leyogàn, tou sa. Bon, mesye yo kòmanse tire, epi Nèg Pilat reponn. Pandan Nèg Pilat reponn, paske bon, ou konnen. Jounen jodi a la gen yon bagay nan game nan, kelkeswa nèg ou wè ki nan game nan ki se yon chèf nan yon kanton, yon nèg kap fè tèt li pase kòm wa nan zòn li kontwole an enben pa bliye gen yon sèl fason pou yon nèg dire nan game sa fò gen plizyè alye ou wè lè Babekyou ap pale li di mwen menm Babekyou Ti Jinyò Jooma nan Simon Pele. Iska nan site solèy e Krisla nan ti bwa sa vle di se de zalye a men si yon nèg ou vle reziste nan game sa ou vle viv fò gen alye e byen lò pran gran ravin alye l se vilaj de dye donk se nèg sa yo ki mete ansanm pou batay Ak ti bwa epi pilat. Donk nèg gran ravin yo pote boure paske yo te gentan pèdi alye nan nèg vilaj yo ki te vin batay. Epi se le moman gen bakòp ki vini tou. Paske lè nèg la zanmi l antre nan batay, ebyen lè bon zami doiv se defandre. E yo dwe montre ke yo se de vrè alye. Ebyen m ta kapab di. Sa ete kanmenm yon peti konba de vrè zalye paske nèg gè pilat yo yo moute e se la babekyou ta pral fon parèt tou e paske nèg gè gran ravin yo pa lòt bò epi nèg babekyou yo pa bò isit donk nèg ya pete kout bal epi nèg pilat la donk se te yon bagay ki fè anpil moun pè men nou konnen a chak fwa yon sitiyasyon konsa repete nan zòn nan. E premye viktim nan se popilasyon an. Donk depi w tande yon kout bal pete kounya a, se oblije kouri mete kò w alabri e w pa konn ki kote w pral tonbe paske e bon la a nou ta kapab di e tout kote sa yo depi yon moun ou pa konn ki kote pou w ale ebyen ou ka pran bal mawon nan batay mesye sa yo. E kout bal ap tire, kout bal ap tire fò n pa bliye tou e chèf ti bwa a mesye Krisla a. Mesye Kris la voye sòlda pou vin batay tou, li te voye ranfò bay nèg Pilat yo pou nèg yo te kapab kouri dèyè ti mesye Gran Ravin yo. Alò, batay la te fini, bon, alò pa gen moun ki mouri, n ta kapab di, men yon sèl bagay, nèg yo te bezwen pran zòn, paske nèg Gran Ravin yo bezwen pran plis zòn nan men nèg Pilat yo, poko wè li la. Alò, fòk nou di ke pandan bagay sa ap pase la, E 2 zèd tan aprè, nèg vilaj yo leve kanpe. Nèg vilaj yo kòmanse pete bal. Jodi a bò zòn inè nan aprè midi konsa. E pandan yo kòmanse pete bal, paske nèg yo estime ke la a, yo an izolman, e se yo menm ki pou retire tèt yo nan sa yo ye an. Yo deja pèdi yon gwo sòlda ki rele Krapo. E pou kwe liye la Bon se izo se manno ki n rete nan vilaj la kom tet de pon Bon e mesye yo deside pete bal pou yo mete tet yo deyo E E neg yo te jwen replik Paske yo te bezwen al nan batay ki te genyen an tou Nan e gran ravin yo te bezwen al jwen neg gran ravin yo Pou al pete bal anko yn fwa Neg yo pat kapab soti paske Bon la ou konnen leta ap veye yo e toujou gen ti blende kap veye lè nèg yo ap sòti donk ou wè li la mezanmi yon moun ki nan vilaj menm gen enpresyon ke moun sa li totalman ansèkle e defwa ou kapab yon pezible sitwayen wap sòti nan vilaj baw yon bal a la tèt paske la polis pa konn kiyès ou ye donk se nou menm ki pou veye kò nou nou menm kap viv nan vilaj ki poko gen mwayen pou nou kite zòn sa paske gen anpil moun ki kite vilaj De Dieu. Alò nèg yo tap sòti, yo pat kapab sòti paske eh, yo te jere nèg yo. Men gen yon grenn bagay pou nou konprann se ke Lucmane te di li pral kote vyèj li a. Paske bon Lucmane li menm tou genlè misye sèvi. Li di lap limen balèn li dèyè nèg yo epi lèl fin limen balèn li pral pase a laksyon. Li pral pase a laksyon nan premye konferans pou laprès li te bay apre enstalasyon l. E nou wè genlè Lucmane Delil minis jistis pa pote kanson l pou bèl twèl non paske nou wè sak kòmanse ap pase la donk nèg kòmanse ap tonbe e anj gadyen n nan sanble kòmanse ap fè travay li oubyen ap egzekite misyon li yo e pou kwè l ye la a n ap envite w tande Lucmane Delil ki te bay yon konferans mwen kwè jounen lendi an ou mardi kote ke li denonse. E zak atwosite nèg sa yo fè dimanch pase a, lè yo te fèmen yo twòp, yo te oblije pote boure, tire sou moun Pòtay Leyogàn pou fè karnaj, e li voye senpati bay fanmi viktim yo, e li mande yo fon poze paske nèg sa yo y ap jwenn jistis avè yo to ou ta. Ann koute Lucmane Delille.
Hier soir au niveau de Martissant de vous n'êtes pas sans savoir que Monsieur bandi yo e komèt yon aksyon teworis, le mot n'est pas trop fort, son aksyon teworis, se 2 moun ki pa gen anyen pou wè avèk yo ki antre e ki tye yon bann moun nan zòn nan. E n ap di a la fami enplore, moun k ap kriye yo, nou pa, nou sousye de sa k rive an, nou pa dezotorite ki Manfouben ki ensousyan. E sa k pase a, nou santi se pitit nou, se sè nou, se madanm nou ki viktim. Nou pa bezwen se pèsonèlman, fizikman, e se ta pitit pa nou ki viktim oubyen sè nou, frè nou pou n santi doulè a. Antanke responsab, antanke minis jistis e sekirite piblik, e vrèman e se de bagay douloure e sa fè nou gwo lapèn. E n voye senpati nou bay lafanmi enplore e tout moun ki viktim anba zak teworis sa yo. E nou kwè ke li p ap ranplase doulè ke moun yo santi lan nanm yo, lan san yo, lan tèt yo, pou n di yo, yo mèt pran ti pasyans tou piti. E sa k pase a la, li p ap ret enpini, E n ap ba yon repons apwopriye a aksyon teworis sa a ke mesye komèt yè swa lan zòn twazyèm sikonskripsyon an, Matisan. E se pa san rezon ke n akonpaye de lapolis pou n di moun yo yo mèt fè nou konfyans e pa pèdi lespwa e nou la. Leta, CSPN nan, Lapolis, p ap bese paviyon devan bandi, devan kriminèl. E n ap di yo an klè, Lapolis, nou enstwi yo, kèlkeswa bandi, kriminèl, asasen, ke yo kenba zam ilegal nan men yo pou yo stope yo. E CSPN nan kanpe dèyè n, kanpe dèyè yo. E sitiyasyon sa nou pap aksepte l ankò. E yo mèt tann, yo mèt tann, n ap vin pou yo. Nou pap aksepte sa ankò. Se entolerab bagay ki pase yè swa a. E nou endiye, nou pap pran l nan men yo ankò. Alò, pa rapò ak ekzaksyon mesye sa yo ap komèt, paske lè yon chat oubyen m pa konnen yon rat li nan tou, li pa ka sòti, ebyen kèlkeswa men ki pase bò tou a, Lap mòdel se sa poun konnen. Donk on moun jounen jodi a la se pa pase nan zòn sa yo e menm lè nou ta nan zòn pòtay la toujou veye kò nou paske nou pa konn ki lè nèg sa yo ap pete yon rafal bal e lè yo tire bal konsa se anpil moun ki mouri paske map gade poum wè jan moun ap mouri nan peyi dayiti se kòm si de lò a bwa wi se kòm si yon nèg ki te pran yon vè dlo mete nan tèt li epi lap bwè dlo epi se konsa moun ap mouri paske lavi moun pa itil anyen ankò humm. Antouka bagay sa fè tris anpil. Epi jounen jodi a pa rapò ak konpòtman sa mesye yo genyen an, genyen Jean Alex Pierre Louis. Misye se responsab DDO, DDO ki se direksyon depatmantal lwès nan lapolis. Misye di konsa ke yo t ap pase 3 faz nan batay avèk nèg vilaj yo. Yo gentan pase nan yon premye faz. Men. Pa rapò ak sa ki pase a, bagay nèg yo fè dimanch lan, derespektan yo fè a e yo kontinye ap tire pou kòlye la a, ebyen yo sote dezyèm faz la, alò m pa konnen kisa dezyèm faz la te ye, si se e pwosesis pou te kapab antre an kominikasyon a nèg sa yo pou fè yo depoze lèzam, m pa konnen, oubyen arete yo an dousè, men e Jean Alex Pierre Louis di ke yo sote dezyèm faz la, kounye a yo antre dirèkteman nan twazyèm faz la. Kisa twazyèm faz la ye daprè nou menm? Anfas, pete kout bal, epi, pote boure. Donk, mesye yo mèt atann yo la a, nan jou k ap vini yo la a, pral gen gwo operasyon k ap fèt nan vilaj la. E pa bliye, kèlkeswa operasyon k ap fèt kont bandi, Ebyen ap gen anpil mafya kap vin trake bandi paske nan tout peyi nan mond lan pou dechouke yon baz bandi ki ap bay pwoblèm ebyen fò gen lòt mafya rival bò kote w donk sa vle di ke e nou ka wè anpil nèg pilat vin pase nèg yo bal nan vilaj la ann tande Jean Alex Pierre Louis pou plis detay. Nou konnen trè byen nou genyen 3 prensip avan ke tout operasyon E m rete kwè gen moun pami nou la ki byen enbi de sa n ap pale an. Nou konnen twa prensip sa yo, fò n respekte yo kòm lapolis, ki se prensip legalite an, nesesite an e pwopòsyonalite. Prensip legalite an, Krim komi, lapolis gen obligasyon pou l entèveni. Sa se Konstitisyon an ki bay lapolis dwa sa. Si n ale nan Kòd Disiplin Kriminèl la ankò, lapolis gen dwa sa pou l. Mache chèche e mennen bay lajistis tout moun k ap komèt fòfe nan mitan sosyete a. Gen nesesite efektivman pou nou entèveni. Konsènan la pwopòsyonalite, il saji pa pou nou zot de lapolis e lè n ap di bandi gen plis zam pase lapolis sa pa egziste pou nou. Rankont sa jodi a, konferans sa inisye pa MJ an, se aprè plizyè rankont de konsètasyon ke nou rive nan faz kounye a la pou n kapab fè sa k rele tèt ansanm nan, E nap mande popilasyon an tou, pase wap viktim, lapolis ap viktim, se nou tout kap viktim, ban nou enfòmasyon kòm zye nou pou n kapab rive kote nou prale an ki se ale lan Vilaj de Dye, mete malfra sa yo hors d'état de nuire, ale lan Matisan Garavin, mete yo osi hors d'état de nuire e Apreyande yo, kondwi yo pa devan lajistis. Nou bay garanti sou sa, mwen menm kòm Direktè Jeneral Depatmantal Lapolis lan, nou mèt fè m konfyans, misye prè, nou pral travay, sou pe, nou pral kondwi de operasyon. Antouka, m te kontan avèk nou pou n te kapab pataje ansanm ti moman sila a. E nou konnen Obsesyon Production sou YouTube la, ben se youn nan chèn ki pi entèraktiv, se evidan pou kapab transmèt videyo sa a bay anpil moun, mande yo pou yo kapab abone sou YouTube la e sou Facebook. Mèsi anpil paske. M wè nou pati anpil la e nou deja ap fè chif la monte, nou nan anviwon 12 mil abone, anben eh monte sèy la, monte sèy la paske nou bezwen rive nan plis ke 100 eh, mil abone sou Facebook la. Mèsi anpil, mwen apresye nou paske nou apresye moun ki ap fè bon bagay. Si w ap gade pou la premyè fwa pa ezite abone ke sur Facebook. e sou YouTube sou chèn prefere nou an obsesyon production e rl prod babay la fami a plus.